Ki sa m vle di pa la, se ke si n ap swiv nou wè ke kafou apre konbyen tan, mwen m kab di des ane, taks, enpo, bay sa yo pa piye kafou. Pou jounen jodi a se pi rèd. La nou gen kesyon nou ta poze, koman majistra fè pou l pèmèt ke materyèl yo pou yo fonksyone. Se la nap tann pandan se tan nou konnen ke leta santral, nou pran gouvènman, nou pran travo piblik ki la pou ta voye zye sou m te ka di sou meri yo pou gen de travo tankou pa egzanp kiraj pou kanal yo, amelyasyon woutyè yo e ot. Men pa kont mwen kapab di pou kafou nou gen plis ke 5 an depi ke enstans sa m sot site la yo pa voye je gade kafou. La a nou wè ke gen de sakrifis enòm ke majistra Jude Edouard Pierre fè o nivo de la meri de Kafou pou pèmèt ke materyèl ke nap swivi ki la yo, ke nou wè chak jou nan lari tankou konpresif yo, pou nap ranmase fatra, e chak jou 7 sou 7, 24 sou 24, gon kote nou rive, nou frape, ebyen menm moun Mkab di popilasyon yo di meri kafou yo di vwari meri kafou pa gen kanpe ebe se sa liye ou nap wè men nou nou nap sou sa nou viv li nou wè ke vwari a li rete yo eleman kle e nan komin nan ki non selman sa men ki fè santi presans enstitisyon leta bon mba di leta men enstitisyon an pa kont Nou menm, nan pawòl nou sou kesyon sa a, nou vle voye yon SOS, lanse yon SOS bay Leta santral sitou, yikopri gouvènman, travo piblik, pou nan jou sa yo, pou yo akonpanye meri Kafou, paske nan moman plijye yo, Nou wè ki sa k sot pase dènyèman pa rapò avèk kanal Maseli, imedyatman de twa lapli, yon lapli tonbe nan sèl nan dèyè maten, se pa de dega, se pa de batay, pa de dlo k pare nan lari a. Mèsi lè nou te konn pale, nou te mande, nou te di leta santral pou yo te voye je gade kafou, pou yo te kire kanal yo, enben nou pa t ap jwenn dega sa yo. Enben nou relanse ankò angajman nou pou nou mande A Leta santral, travo piblik, gouvènman pou yo voye je gade Kafou pou pèmèt ke meri Kafou jwenn mwayen, mwayen an kabiran, mwayen an materyèl pou kapab kire kanal yo yon fason ke pou pèmèt ke popilasyon kafouwaz la, y konpri de veyikil, pou kapab sikile dan de zanviwonman plizoumwen, m pa ka di a 100 pousan non pwòp, men plizoumwen pwòp. Alò se nan sans sa nou pale de kesyon d'administrasyon e sou le plan politik nou wè ke anpil moun toujou ap di o majistra men non kòman w fè konprann nan administrasyon ke majistra li menm li pa la men m te vle soulinye pwen sa majistra pa la pou l vin ranmase fatra pou ou li gen sèvis li anndan menm jan m sot bay egzanp sèvis vwari meri Kafou majistra pa la li menm pou l vin kay entèl pou l vin pran taks non. Non, li gen yon sèvis ki se fiskalite. W ap konstwi, e pa majistra k ap vini. Li gen planifikasyon sèvis sa yo, kote ke pou ale, pou chita, pou avèk moun k ap konstwi, pou fè l. Alò menm sa, se byen malere, lè m tande moun sa ap mande, kote majistra, men pandan se tan tout sèvis ap fonksyone. Se vre, li la pa la, men, prezans li nan kafou, paske l toujou, kelke swa pwoblèm, kelke swa bagay kap pase nan kafou, ou wè vwari, ou wè meri kafou, toujou reponn prezan. La, mwen m se jis pou m kapab.